Mesyedam, yon gwo salitasyon pou nou tout. Mwen espere ou te pase yon bon wikenn nan nou Senyè Jezi Kris. Mwen remèsye Bondye pou gras ak amoul nou pam. Se Nickson Deneus k ap prezante jounal Nèg Koze a ki pase sou radyo Referans. 2000 pa bliye jounal sa li pase sòti lendi pou rive vandredi antre 7 è pou rive 8 è nan maten salitasyon a diferan kolaboratè ak korespondan nou yo jounal sa li rive posib gras a sipò direktè jeneral radyo a Frantz Varmon anpil moun konnen sou non ti monnen pajan pwodiksyon jounal sa radyo referans. Enfòmasyon k ap domine aktyalite a, Negosyasyon komèsyal antre Lachin ak Etazini, Vis Prezidan Chinwa li fè konnen gen pwogrè sibstansyèl ki fèt. Prezidan Ris la, Vladimir Putin, li pwopoze dimanch 11 me 2025 la pou gen negosyasyon dirèk ki fèt avèk peyi Ikrèn pou jwenn yon solisyon a gè ki opoze antre 2 peyi yo depi 2022. Ayiti Jistis kou de tonè, komisè gouvènman AI pakè Pòtoprens la, Maitre Frantz Monclè, libere ansyen depite komin Kenskòf la, Alfredo Junior Antoine, dcpj te arete pou enplikasyon prezime l a gwoup gang kap simen dezagreman nan peyi Dayiti. Liberasyon sa fèt vandredi 9 me. 2025 la. Konsènan liberasyon sa a, Mètre Isry Théophin, li kalifye liberasyon ex palmantè komin Kenskòf la, Alfredo Junior Antoine kòm yon skandal piblik, daprè Mèt Théophin liberasyon sa fèt andeyò lalwa. Epi komisè gouvènman pakè Senmak la, Mètre Venson François li deklare prizonye ki twouve yo nan prizon sivil Senmak pa gen manje pou yo manje depi kèk tan.

Mèsi anpil Studio sou apèn branche ou sou radyo referans 2000 kote wap swiv premyè sòti jounal men koze a pou lendi 12 me 2025 la mwen remèsye Bondye pou gras ak amoul non pam se Nickson Deneus kap prezante w jounal sa mèsi anpil a diferan kolaboratè ak korespondan nou. Ayiti Jistis, Komisè Gouvènman Pakè Pòtoprens la, Maitre Frantz Monclin, libere ansyen depite komin Kenskòf la, Alfredo Junior Antoine, dcpj te arete pou enplikasyon prezime li genyen avèk gwoup gang k ap opere nan peyi Dayiti. Liberasyon sa fèt vandredi 9 me 2025 la, aprè odisyon l nan Pakè Pòtoprens, Maitre Fanfan Gerilus, di l satisfè de desizyon sa a ki pèmèt kliyan l lan jwenn liberasyon l, li fè konnen chèf pakè a kenbe paspò kliyan l lan epi deside mete yon entèdiksyon depart kontre ex depite a, ann koute eksplikasyon Maître Fanfan. Pakè li menm ki se otorite de pouswit, se li menm ki jij de lopòtinite dè pouswit egalman, lè l resevwa dosye yo, li apresye dosye a pou l, li gen 2 chwa. swa li klase dosye a san swit oubyen li pousuiv, men lè lap pousuiv yon dosye li gen dwa pousuiv moun nan an eta e si moun nan bay dè garanti ke son moun kap disponib pou lajistis donk li kapab voye dosye a kabinè denstrisyon men li libere moun nan donk se nan ka sa a e nou ye nan ka ansyen depite Alfredo Antoine nan. Alò sa se de garanti de surete, de reprezantasyon, se pa se le dokiman de vwayaj epi li frape don mezi dentèdiksyon de depa. Donk pou komisè a genyen tout garanti l konnen ke li kite l ale lakay li paske l gen domisil koni, rekoni, son moun e lè jij denstriksyon an rele l k ap prezante. Se poutèt sa, donk, se pa sa nou te swete nou menm antanke avoka ki t ap asiste ansyen depite a. Men ou konnen, lè w pwodui demand, ou pa ka sa, ou pa jwenn tout bagay a san pou san. Donk, nou menm nou plizoumwen soulaje lefètke l pèmèt ke kliyan an rantre lakay li. Epi kliyan an te deja manifeste volonte l le jou menm de l'emission de la ville recherche Madi 18 fevriye 2025, ansyen depite a te te prè pou l t ale pou kont li devan dcpj, men lòske l te konsilte avoka l, konnen avoka li menm li gen metòd pa li, li gen estrateji pa l, avoka a pridan, avoka te di l li pa swete li ale. Paske si se li menm ki akonpaye l al dcpj epi yo kenbe li, sa pap bon pou li menm pou imaj pa l antanke avoka. Donk se nan sans sa ki fè depite a pa t ale. Men lòske yo vin pwosede avèk arestasyon l yon mwa senk jou aprè, yo defere l nan pakè. Donk komisè gouvènman an tande li pandan pli de twa zè dòlòj e li ofri de garanti de reprezantasyon Donk komisè a met yon entèdiksyon depa pou li epi li kenbe dokiman vwayaj li. Donk poutèt lè jij denstriksyon an rele l pou l kapab vini. Sa vle di ke dosye a pa klase san swit. Donk komisè a fè ak de pouswit kanmenm. Donk sèlman li pa voye l an eta devan kabinè denstriksyon. Pakè analize rapò dcpj a, li poze ansyen depite a yon ansanm de kesyon pètinant e ke ansyen depite a reponn avèk siksè. Donk pakè a konprann, pakè a toujou mentni chèf sa yo. Donk kounya nou pral gade pou nou wè pakè ki sa l pral mete nan rekizitwa denfòme li pou l sezi kabinè denstriksyon. Donk se li menm ki pral apresye sa, èske l ap tou konsidere tout chèf de prevansyon sa yo, èske se sou baz sa yo li menm l ap enkilpe e l ap fè ak de pousuit epi jij denstriksyon an li menm se jij denstriksyon an ki se souvren apresyatè dè fè. Se li menm ki pral kalifye enfraksyon yo, li pral analize yo eske yo kapab kenbe oubyen si yo pap kenbe. Donk la se jij la ki pral chache endis, eske endis yo sifizan pou li paske se li menm tou ki gen pouvwa diskresyonè kap mezire endis yo e pou l wè eske yo kenbe, eske sa kapab motive yon òdonans de ranvwa. Si non, l ap rann ou awdonans de non lye.
Toujou konsènan liberasyon ansyen depite komin Kenskòf la, Alfredo Junior Antoine, ki te jwenn arestasyon l anba men dcpj pou enplikasyon prezime li genyen avèk gwoup gang k ap opere nan peyi Dayiti, Maitre Iswick Theophin di se yon veritab skandal desizyon chèf pakè a i Pòtoprens la, Maitre Frantz Moclé, ki libere ex palmantè a. Li di liberasyon sa fèt andeyò lalwa puiske entèdiksyon depar fèt aprè yo fin libere l. Daprè sa l di se yon entèdiksyon ki te dwe fèt avan sa. Li denonse desizyon ki pran pou voye dosye a nan kabinè denstriksyon alòske ex palmantè a jwenn liberasyon l kontrèman a Magalie Habitant ak ansyen depite komin Tirèvè Latibonit la Prophane Victor li mande manm kpt yo ak gouvènman pou pran dispozisyon pou mande alatèt pakè a eksplikasyon ann koute l nan mikwo jounalis radyo Kiskeya nan Pòtoprens.
kalifye l de skandal premyèman paske si nou menm nou te nan pakè de Pòtoprens paske nou t ap swiv dosye a avèk enterè premyè bagay nou menm kòm avoka lè yo ta pral odisyone Alfredo Antoine nou te ensiste pou n te patisipe pou n te tande odisyon an se ke le komisè Monclair Frantz Monclair li te opoze fawouchman Aske nou te tande tip dodisyon li t ap fè avèk Alfredo Antoine lan? E dayè, te genyen anpil lòt prevni ke yo te tande nan yon grann sal. E te gen anpil moun ki te vle tande sa ke yo repwoche Alfredo Antoine, sa ke nou konnen deja de la pa de lapolis, se ta filyasyon li ta genyen avèk de teworis. sa li ta yon moun ki finanse teyoris. Poukisa nou kalifye de skandal liberasyon Alfredo Antoine lan se yon liberasyon ki fèt de manyè kontradiktwa? Poukisa le commissaire du gouvernement li kalifye dosye a kòm yon dosye ki gen fondman, ki gen fondman legal e li defere dosye a pa devan le cabinet d'instruction? Skandal la se ke le commissaire du gouvernement Jeneralman, yo mete entèdiksyon depa lè ke yap chèche yon moun ki fè fuit a la jistis ou sinon la jistis ap chèche l, li pa disponib, yo pa ka jwenn li, jeneralman yo emèt yon yo emèt yon yon mezi dentèdiksyon depa. Ebyen, le Commissaire du Gouvernement prè le Tribinal de Premyè Enstans de Port-au-Prince, li fè envèsyon an totalman, ebyen li genyen yon prevni ki nan men l, ebyen li libere prevni an e aprè li fè entèdiksyon depa. Sa son skandal e dayè le komisè di gouvèneman legalman li genyen 2 konpòteman l kapab adopte nan kad yon dosye. Yon dosye k rive devan l, lalwa ba l selon le prensip de l'opportunité des poursuites Li kapab di l ap pousuiv. Pousuiv la vle di li achemine dosye a devan kabinè denstriksyon. Si moun nan an eta, li voye l an eta pou kabinè denstriksyon. Ou sinon, li klase l san suit. Ebyen, nan ka sa a, se yon skandal, se yon trajedi jidisyè kote ke le commissaire du gouvernement li libere moun nan e apre li mete entèdiksyon depa epi li defere dosye a kabinè denstriksyon san moun lan byen antandi. Sepandan, gen yon ansanm de moun preyalableman yo arete tankou Magalie Habitant, Prophane Victor elatriye pou filyasyon yo avèk gang teyoris, ebyen moun sa yo li te voye yo devan kabinè denstriksyon an eta.
Ayiti Sekurite, Moun yo pa rive idantifye touye anba katouch Emmanuel Philias alyas Kadhafi ki se te prezidan ki t ap jere kan nan lokal ministè kominikasyon ki twouve l sou wout Bwavèna. Vis prezidan kan, Delphine Augustin ki pa t kapab kenbe dlo nan je l, li fè konnen se nèg ak zam ki te sou motosiklèt ki komèt zak kriminèl sa. Ann koute l.
Mse w zanmi yon ti sè yon ti fanmi pou li wouuyy ye kadafi avè nou la bi pwòp kounya la li te voye m nan 75 mil al remèt dokiman nan ora. Yon enstans ki rele ora. M ta al remèt dokiman. Kounye a la, m fin remèt dokiman an, m vin la. L ap pale ansanm avè nou la byen fò. Lè l fin pale ansanm avè m, li pase men l an kou m, li ale. Men ann apremidi, bò setè. Dabitid li renmen kanpe devan an paske gen anpil moun ki ap pale ansanm avè l. Kounye a, li vini, li kanpe men l ap pede di madanm ni l gen yon bagay pou l di l. Madanm ni kanpe ansanm avè l, manman pitit li, li kanpe ansanm avè l deyò a l ap pale. Se pandan l ap pale moun yo di gen yon moto k pase, Li kanpe, men moto a genlè tap siveyel depi lontan. Moto a pase, kounya yo bal 12 bal. 12 bal yo bay malere a. 12 bal yo bay li. Nou pa konn anyen. Nou pa, li pa di nou anyen paske li anfòm, li pa malad, li pa di nou anyen, li pa di nou sa kap pase. Sof ke Li pale ansanm avè nou anvan l mouri. Li mete m chita, li pale avè m. Jodi a, li te gen pou l t al Jakmèl nan antèman bèlsè l. Li fè nou ranje valiz pou li pou l al nan antèman bèlsè l jodi a. Li pale ansanm avè m, li di m konsa, Pran kontwòl biwo a, pa lage biwo a, antre tout dokiman yo, jere dokiman yo epitou Pa lage biwo a. Men se sa k ta pral rive Kadafi. Li rele Emmanuel Filias. Mwen rele Auguste Delphine. M ap mande jistis pou Kadafi. M ap mande jistis pou Kadafi paske l pa konn nan kont tabout. Li s on moun koul. Tout bagay li se pou moun. Tout bagay li se pou moun. Ou te mèt ap mouri grangou. Depi w di sa. Gade yè la li peye 4 mil dola manje pou moun pou pèp li bay manje kadafi son bon moun wi mezanmi li son bon moun wi kadafi se ti non jwèt li men bon non l se Emmanuel Filias li kite m pou kont mwen.
Toujou konsènan ensekirite k ap taye banda nan peyi Dayiti, ansyen depite komin Kenskòf la, André Gustave Louis li fè konnen lapolis ranfòse prezans yo nan komin nan pou lite kontre bandi ak zam ki anvayi komin sa, ki touye plizyè moun, mete dife nan kay abitan yo, sa ki fòse anpil nan yo kouri kite kay yo. Ann koute eksplikasyon l ki t ap reponn kesyon jounalis radyo Kiskeya nan Pòtoprens.
Aksyon dijans, kote nèg yo fouye twou pou tank ale. Men dwòn ki lanse yo, nou poko konn ki dega, nou ka pale de dega materyèl, men dega an pèt imèn bò kan bandi yo, nou pa konn ki kantite ki ale, men nan kan pa nou, pa gen de viktim. Santre vil la plizoumwen kalm aktyèlman, kwak te gon fòs sekirite de Fermat jiska Douwèt, nan tèminus la kote polis nasyonal yo e nèg cha blende yo mete yon sekirite tayt nan zòn sa a e nan Furcy, Dieu soit loué ke polis nasyonal la fè yon kou avèk lòt antite nan polis yo ki sanse deloje nèg yo ki te pran komisarya Sousay zòn Furcy la. Yo brile se vre yon machin, men gen plizyè grenn moun ke ki sanse viktim ki mouri, gen presbitè katolik legliz katolik la nèg yo vandalize e brile sètèn kay. Pa bliye ke Fiusi son zòn se yon katye rezidansyèl kote. Donk gen moun nan popilasyon k viktim? Wi, m konnen genyen gen yon eleman k rele Pam se pa cam transfer men sè le non de la famille cam e sèm paske yo tire non sa vle di la bib li gen yon matant li ki bouike nèg yo tiye e gen nèg yo pran pran moun sa yo pou ta transpòte bandi ki ta sanse viktim nan kan pa yo nan kidnaping kèk moun pou pote bandi ki ta viktim pou yo men pa genyen kantite a e nan ki zòn men se zòn fiusi ke sa pase. Eske se drone sèlman lapolis lage oubyen eske te gen operasyon pye atè tou? M konnen drone nan lage, men m pa gen jistifikasyon si te genyen pye sòl jan yo di operasyon pye atè pou te pa ti nèg yo. Petèt nan zòn Fury si men nan centre ville Kenskòf pat vrèman gen gwo aksyon. Men pye sòl atè a li ta sipoze fèt sòti Mawoka ale Via Paske kote nèg yo te deloje nèg yo nan Caromel yo, nan Caromel la, sèl sa ki rete pou polis yo ta fè se ta fè pye sèl mache nan Via bò bò lakay mwen kote ke mwen m abite m kite depi tanto 2 mwa e ale nan kay Roubi kote nèg yo rete la a pou te wè kòman yo ka deloje yo. M poko gen dènyè sous yo ka rive men m gen foto ke E nèg yo jete pye bwa ki pou anpeche sa blende yo rive. Nou wè yon foto kap sikile kote yonn nan chèf gang ki nan Kenskòf yo moutre li anndan kay, se ansyen enspektè jeneral Ralph Stanley Jean Brice ki nan foto avèk yon lòt polisye, èske ou kapab konfime efektivman nèg yo pran kay yon chèf lapolis nan zòn nan? Tout sa m pa wè m pa ka jistifye l, tout sa ke yon lidè m ki nan katye pa voye bon mwen pa foto m pa ka sètifye li. E ke m pral eseye mennen dè demach, paske m gen youn, men de lidè ki te vin kote m maten an pou yon ti rankont. Yo sanse retounen nan zòn Siousse. M apral chache sa e chèche enfòme. E pi sa ki genyen, m ap eseye fè yo konnen toutswit. Mesye yo ta gen plizyè machin lapolis nan men yo tou, èske w konfime sa? Machin lapolis ke m te wè ki te pikòp la, ki te devan komisarya a, m pa kwè nèg yo sanse rekipere l vrèman. E munisyon ke yap pale ke yo sezi yo, m panse ke selon sa ke m aprann de bòn sous, polisye nan Fioussi sou komisarya a te osi entèlijan ke sak te pase gode yo. Nèg yo tou swit te dezabiye yo, de munisyon ke yo te gen nan men yo, yo sanse te li avèk de twa peyizan ki te nan zòn nan, yo bay peyizan yo munisyon sa yo nan sak pote e travèse pa yon kote ki rele Wouben pou te sanse rantre Kenskòf pou pote nan komisarya a.
Toujou kesyon ensekirite, gen anpil kout zam ki chante nan komin Mibalè antre lapolis avèk bandi ak zam ki fè pati kwalisyon Viv Ansanm, selon Mèt Robenson Mazarin ki se dirijan Mouvman sitwayen angaje nan depatman Sant. Li fè konnen gen plizyè nan atoufè sa yo k al jwenn Bawon Samdi kanta sa ki gen a wè ak kesyon wout nasyonal nimewo 3, Mètre Robenson Mazarin di se bandi ak zam ki kontwole l puiske yo etabli pòs de peyaj yo. Ann koute l nan mikwo jounalis Radyo Kiskeya nan Pòtoprens.
toujou genyen gwo blese frape ant fòs lòd yo avèk bandi yo yè swa se ton bagay fenomenal kote ke moun ozanviwon de Sisseven jiska Ledye t ap viv yon bagay tèt chaje se te gwo kout zam ki t ap tire nan zòn nan e menm m ta di dimansyon kalib ke moun pa ta abitye tande. depi dans la nuit du 30 au 31 mars 2025 lan bandi yo te anvayi komin Mirebalais. Donk genyen plizyè, fòk mwen di sa m ap di la sèke mwen menm mwen poko verifye yo men gen plizyè batiman ke mesye yo ta ensandye anndan vil lan men tou onivo de Sikseven genyen anpil san nan zòn nan la. Genyen anpil san, donk ki ta montre ke genyen moun ki te nan pozisyon kot bandi yo te ye a, ki ta vle di ke genyen plizyè bandi ki ta vale dlo bouch yo, suivan sa ke nou genyen kòm enfòmasyon. Men, yon lòt kote, mesye yo kontinye, ebyen, ap ensandye de batiman atravè vil la. Men atak yè lan se te yon atak kote ke gang yo bezwen fè fòs lòd yo rekile kote ke yo ye an pou ke yo pa okipe espas la. Otèl Las Casas, èske w ka konfime pou nou tapas anba flanm dife bandi yo? Ke pa gen moun ki ka rantre anndan vil lan, donk ou poko ka di efektivman e fòs lòd yo pa konfime li pou n di ke tèl kote dife sa te ye Efektivman se tèl lokal ki tap boule men gen moun ki di se otèl Las Casas ki se yon otèl gen dè milyon balezyen kap viv aletranje, dyaspora, yon fami ke yo menm m kwè se fami Klèsenvil Jali ki yo menm te konstwi otèl sa nan zòn nan la donk se tap vrèman yon envestisman pèdi. Robenson Mazarin ki dènye limit yon moun kapab rive antre encha mirbalè pou pa viktim nan men bandi yo. Yon moun ki soti Ench pou rantre Mirebalè, limit ou se ebyen zòn Ledye. Ledye avan menm ou travèse pon Pè a Cheval la. Ou pa kapab ale pi lwen paske lòt travèse pon an deja mete w nan chan batay la. Chan batay ki genyen antre bandi avèk fòs lòd yo, donk ou pap kapab. Men nan si w soti Laskawobas tou, ou pa ka rantre sou kote yo rele Ravin Sitwon an, ki pral ankò nan rantre Vilaj Palmetto nan Kafou Pelig lan. Ou pap kapab rantre e gen de moun ki konfime ke moun yo travèse yon lòt zòn, puiske yo rantre sou seksyon Gascogne ebyen pou yal soti sou gran boukan epi yo pran wout nasyonal nimewo 3 a epi yo ale e gen de moun ki itilize moto siklèt pou yo fè wout lan e yo temwanye tout wout la genyen ebyen de bandi avèk zam ki kontwole, ki gen pòs ladann, soti de anba Mòn Kabrit pou pase Fon Dyab, pou ale Tè Wouj, pou Mòn Blan, Trianon, Jenbal, pou rantre sou Gran Boukan, zòn ki rele Mina, ebyen yo remake anpil moun a zam Sou wout la, chofè moto yo ki travèse ak de moun e lòt moun ki te travèse yo, yo remake yo. Il sifi ke moun yo peye epi yo gen dwa daksè pou yo kapab itilize men pa genyen anpil moun ki fè wout sa yo paske se riske, petèt se de moun ki gen de ijans ekstrèm ki itilize l. E jodi a gen de moun ki di yo remake pa genyen yas ti bis yo kap eseye tante travèse, men fòs lòd yo mete entèdiksyon fòmèl pou moun yo itilize wout sa a annatandan ke yo fini ak sa y ap fè a ke yon operasyon ki dire se pa dat e moun yo pa ka tann.
Ayiti Edikasyon, Pwogram Nasyonal Kantin Skolè, Responsab Pwogram Nasyonal Kantin Skolè PNCS yo, Yo distribye manje bay plizyè santèn elèv nevyèm ane fondamantal ak NS4 k ap suiv kou de ratrapaj nan kad pwogram konpansasyon skolè. Distribisyon sa fèt nan lekòl Repiblik Etazini. Direktè lekòl sa, Clauzel Zamor, salye travay sa k ap ede timoun yo. Ann koute l. E maten an nou di kòdonatè pnh la mèsi. Paske samdi a li te vini ak minis lan, li di l ap pote yon pla cho pou timoun yo. E li reponn a envitasyon sa, nou di l mèsi. E nou panse ke apati de pla cho sa ke timoun yo resevwa maten an, sa pral pèmèt ke aprantisay yo, yo ogmante. Sa pral pèmèt ke timoun yo, yo vini an mas isi a. Maten an nou resevwa 500 timoun. Nou genyen 10 lekòl nan sant lan. E nou espere ke kòdonatè a l ap reponn a chak jou ke l ap bay timoun yo plas yo a. E kòdonatè, nan non tout direktè lekòl ki la, nou felisite w paske ou reponn a sa pawòl ke w te di a. Ou te di sa k vid pa kanpe, e reyèlman nan lè sa a kote ke timoun yo yo sipoze nan rekreyasyon e y ap rekreye yo, bon rekreye. E nou pèmèt ke nou di ke kòdonatè a mèsi, nou di tout moun ki ansanm avè l yo mèsi pou. Pawòl ke yo te kenbe jiskaske nou vini maten an pou pote Pita Show a pou elèv yo. Nou la a se nevyèm ane ke n resevwa. Nou lan diferans lekòl, nou gen diferant lekòl ki la. Nou gen Etazini, Kawolin Chivo, pou n site sa yo sèlman. E nòmalman se ta 8 semèn, 8 wikenn.
Toujou konsènan distribisyon kantin skolè ki rive fèt nan plizyè lekòl nan kapital ayisyèn nan, selon sendikalis Leo Litelus, li fè konnen pwogram kou de ratrapaj leta mete an plas la p ap pote rezilta. Li raple nan Pòtoprens gen plis pase 50 mil timoun ki konsène. Pa egzamen ofisyèl, men ki jounen jodi a an difikilte san konte mouvan grèv pwofesè yo ann koute l. Se an total nan zòn sa yo se nou nou resanse 501 lekòl prive ki pa ka ki gen difikilte ki p ap fonksyone akoz pwoblèm yo e 75 lekòl piblik pami 75 lekòl piblik yo gen 10 lise ladan l epi san konte e plizyè dizèn fakilte prive epi yo genyen 12 fakilte leta plis 12 sant teknik ki sou kont yon seri de ministè tankou ministè finans ki gen CTPA sou kont yo teknik genyen ENAP ki sou kont ministè planifikasyon e lakilti donk se lansanm sa yo nou te pran desizyon sa pou nou pouse pwoblèm nan lanse yon kri bay mesye yo, e sitou lè n konsidere yo vin avè yon bayi rele kou atrapaj. Tout moun konnen lè w fè, lont te toujou gen yon kou atrapaj pou se yon seri timoun ki te gen yon seri lakin nan tan matematik ou fizik. Men sa, lè sa a se pa peye yo konn peye pwofesè yo, se direksyon lekòl la. de konsè avèk pwofesè.
Prizonye ki twouve yo nan prizon sivil Senma gen gwo difikilte pou jwenn manje pou yo manje, daprè komisè gouvènman pakè Senmak la, Maitre Venson Francois. Chèf pakè a di l pa konnen poukisa y ap trete prizon sivil Senmak an paran pov, li evoke pwoblèm sanitè egalman ki genyen nan prizon an. Ann koute l nan mikwo laprès.
Se pa jodi a prizon sivil Senmak gen pwoblèm, nou konnen sa trè byen. N ap poze tèt nou kesyon èske prizon sivil Senmak pa trete anpalan pou ou? Mwen pran responsabilite mwen di sa, paske se mwen menm ki komisè gouvènman Senmak. Men sa ka rive tou ou wè gen de lòt komisè gouvènman ki poze menm pwoblèm nan, poze menm kesyon an tou, paske yo gen pwoblèm pa yo. Nou sonje ane dènyè sa ki te pase nan prizon an. E ki sa ki te baz la? Se te yon kesyon de famin, yon kesyon de manje, prizonye yo t ap kreve de fen, ebyen ki te baz sa k te pase. Moun kouri monte desann, polisye Caravelle di tout koze. Yo denonse, yo monte sou tout radyo nèt, y ap pale de prizon. Men yo te gen yon objektif, objektif la pa atenn. Tout moun bliye prizon an ankò. Jodi a la a, si gon ti touch k ap fèt nan prizon an depi lè te gen ensandi kote prizonye yo te mete dife nan prizon an. Si gon ti touch k ap fèt nan prizon an se de òganizasyon an wi k ap fè kèk ti bagay. Se toujou prèske lè menm moun nan menm sikonstans yo, menm sitiyasyon yo. Toujou pa gen manje. Pwoblèm sanitè toujou poze. E lè w gen yon prizon ki gen plis ke 550 moun ladan l, menm si nou fè anpil efò pou ke nou prèske gen 200 kondane anndan prizon an, donk prizon sa a ki gen tout moun sa yo k ap fè bezwen, e chak jou yo pa gon yon sistèm sanitè ki reponn fose yo ap plen e pouw dechaje yo se pa bagay fasil lap toujou gen pwoblèm tout tan prizon an pa pran kont malerezman anpil moun pa janm rann kont ke Jiska mentnan, nou gen yon sistèm kaseral e tout moun asijeti avè l. W ap tande moun pale de prizon lè l bezwen regle afè l. Men apre sa, se kòmsi moun ki anndan yo, difèt ke yo te komèt dè enfraksyon, difèt ke gen nan yo ki se kondane, se kòmsi yo vin pa moun ankò, sa vle di yo pa bezwen tretman, yo pa bezwen swen, sa vle di yo mèt. M di nou ankò, Tout gen problem manje bon kisak ta pou pa gen ki problem ki pat dwe gen anko bon se manje a menm se li se li ki ki m ta ka di se li se li el el bezwen premye a m pa ta menm al pale bezwen sanitè problem yo toujou la e mwen menm map rele o sekou nan mande pou ke gen entèvansyon k fèt nan prizon an pou mete detni yo nan kondisyon pou yo viv menm si yo pa ka totalman viv tankou moun pou rekonèt ke se moun yo ye. Epi pou evite sa k pase deja pa retounen pase nan prizon Simin Senmak. Fòmèlman, ki demach ou menm antanke chèf prizon an ou deja fè bò kote lameri oubyen bò kote leta santral pou pou ou ka ede e rezoud a pwoblèm sa yo w ap mansyone la? Aprè sa k te pase yo, mwen chèche konkou moun pa m. Mwen fè m prepare yon plan e mwen soumèt plan an kote pou m te soumèt li. Bon, m pa konnen èske plan an se te yon plan ki te avarye, ki te perime, ki fè li pa li pa leve.
Jodi a konbyen efektif la ye nan prizon sivil Sen Mak? Nou nan anviwon 550 detni.
Eske konbyen moun ki kondane nan prizon an jodi a?
Nou gen ki 290 kondane, y konpri lè fanm. Nou konnen apre envazyon an, prizon sivil Sen Mak te pran dife. Sa te mande plizyè travay. Ki kote n ye jounen jodi a? 32 dola, bon, se pa prizon sivil te mache nan li. Detni yo te mete dife nan prizon. E yo deklare l devan envestigasyon, yo deklare l devan jij de pè, yo deklare l menm nan nivo kabinè denstriksyon, yo deklare l nan pakè. Yo te mete dife nan batiman administratif la pou te anpeche lè yo te fin chase gad yo pou te anpeche gad yo antre pou ke yo te kapab sove jiska jiska mentan batiman administratif la toujou rete san pa gen okenn entèvansyon fèt ladann se de patikilye ki fè de entèvansyon ki prepare yon yon ki kouvri dòtwa pou gad yo. E resamman gen e moun ki nan kesyon sante yo ki fon fòmil yo kouvri yon espas pou yo fè biwo yo, pou yo fè e klinik kote pou yo resevwa detni yo pou yo ba yo premye swen. Apre sa tout rès espas sa rete e san okin entèvansyon pa gen ankenn bon m pa konnen m pa ka di pa gen pwojè paske m te prepare yon pwojè m voye l ale pa gen ankenn pwojè ki egzekite e ki an faz degzekisyon tou.
Negosyasyon antre Etazini ak Lachin sou gè komèsyal, Vis Premye Minis Chinwa a Li Feng li deklare dimanch 11 me 2025 la gen pwogrè enpòtan ki fèt nan negosyasyon k ap dewoule a Jenèv depi samdi 10 me 2025 la Peken ak Washington yo anonse y ap pibliye lendi 12 me 2025 la yon kominike konjwen sou pwogrè sibstansyèl ki fè pou premyè priyè dominikal li devan 100 mil fidèl depi balkon Bazilik Sen Pyè, Pap Leon 14 envite fidèl katolik yo pou priye pou vokasyon sasèdotal ak relijyez yo nan Legliz la. Nouvo Pap la lanse yon vibran apèl a lapè pou rezoud diferan konfli, patikilyèman ann Ikrèn ak Bann de Gaza. Prezidan Ris la, Vladimir Putin li pwopoze, dimanch 11 me 2025 la, negosyasyon dirèk antre Larisi ak Ikrèn a Istanbul 15 me kap vini la, sa ki pouse diskisyon pou tout posibilite yo enstore yon seselfe, jan alye Kyèv yo swete l la. Prezidan Ikrenyen an, Volodymyr Zelenskyy, Di l prè a pou pale dirèk yo, men yon seselfe t ap nesesè avan sa. N ap fè remake alye oksidantal Kyèv yo pwopoze yon seselfe 30 jou ki dwe kòmanse lendi 12 me 2025 la. Prezidan ameriken Donald Trump li egzòte 2 pati yo pou rankontre san okenn delè, san yo pa tann yon seselfe. Ansyen prezidan panameyen an, Ricardo Martinelli, lajistis kondane pou blanchiman lajan nan peyi l, jwenn azil politik nan peyi Kolonbi. Aprè l pase 15 mwa nan anbasad Nikaragwa a Panama, gouvènman panameyen an akòde l yon sof-kondwi, sa vle di otorizasyon pou l rantre nan peyi Kolonbi. Ricardo Martinelli, ki se yon òm politik, pa janm sispann pataje Vi prive l sou rezo sosyal yo aprè l rive nan peyi Kolonbi, ansyen prezidan li pataje yon videyo sou kont Instagram li k ap danse trankilman nan yon bar nan kapital kolonbyèn. Nan peyi Lafrans, plizyè milye manifestan te defile dimanch 11 me 2025 la a Pari sou lobedyans plizyè òganizasyon ak pèsonalite politik pou denonse pwogresyon islamofobi k ap fèt an Frans epi pou rann yon omaj a Aboubacar Cissé, yon jèn Malyen asasine 25 avril ki sot pase a nan moske Grande Pompe nan Gard. Konsèy Deta nan peyi Lafrans some Leta fransè pou l pran an chaj frè transpò tout demand azil ki fèt nan peyi a nan sousi pou garanti egalite aksè a pwosedi azil yo. Annefè, se pa tout demandè ki benefisye priz an chaj pa leta frè transpò jan pwosedi a vle l la. Epi pou n fini, reprezantan gwoup Hamas ak Etazini ap diskite a Doha dimanch 11 me 2025 la pou jwenn yon trèv nan Bann de Gaza. Izrayèl detèmine a opoze a yon eta Palestinyen. Si w gen pwoblèm elektrisite ak plonbri lakay ou, rele ekip solid NWG ki nan Lantana nan 5 61 929

sou aktivite kleren nan komin Sen Michel de Latalay selon Emmanuel Alexis ki se kòdonatè asosyasyon vil Divye nan komin Sen Michel li fè konnen pwodiksyon kleren an bese anpil men li di gen anpil nan vil Divye yo ki pa dekouraje puiske se aktivite komèsyal sa ki pèmèt yo rive jwenn kichòy pou fanmi yo ann swiv yon papye avèk korespondan nou nan vil Gonayiv Jean Robert Vallière. Pwodiktè k ap travay nan filyè kleren nan komin Sen Michèl de Latalay plenyen anpil akoz aktivite sa a yo di k ap bese chak jou Bondye mete. Nan yon entèvyou ak laprès, samdi 10 me 2025 lan, kòdonatè asosyasyon gildivye yo nan komin Sen Michèl de Latalay, Emmanuel Alexis deklare sitiyasyon sa rive akoz fenomèn ensekirite a k ap taye banda nan plizyè kwen kote gildive yo souvan al vann kleren ki okipe pa nèg ame yo. Sa ki pèmèt tou filyè kleren an bese ekonomikman sou mache a, kwè li enpòtan pou otorite yo travay pou gen estabilite pou kleren an kapab reprann fòs li tout bon vre sou mache nasyonal la. N ap soulinye, kòdonatè ag sa a, Emmanuel Alexis, fè konnen tou, malgre filyè kleren an bese, sa pa anpeche plantè yo kontinye ap plante kann nan komin Sen Michèl de Latalay, kòmkwa, Se sèl aktivite yo genyen pou pran swen fanmiy yo depi komin Sen Michèl de Latalay, Jean Robert Vallière, Radio Référence 2000.
Direksyon depatmantal polis Grandans prezante bilan operasyon yo reyalize sòti 9 avril pou rive 7 me 2025 selon enspektè Alex Legagneur, Li fè konnen gen 75 arestasyon ki rive fèt, yo resevwa 216 plent, ann koute l nan mikwo korespondan nou Amalie Charles pou plis detay.
N a pral prezante nou bilan aktivite ke lapolis reyalize anndan depatman Grandans lan, soti 9 avril pou rive 7 me 2025 lan. Pandan peryòd sa a, lapolis fè egzekite 48 manda,

Yo trete anviwon 39 ka, ki repati konsa, Vyòl sur minè genyen 3 ka ki trete, Tentative de viol sur mineur gen yon ka ki trete, Voie de fait sur mineur gen 11 ka ki trete, Voie de fait sur adulte gen 15 ka ki trete, Menace de mort sur mineur genyen 3 ka ki trete, Menace de mort sur adulte genyen 6 ka ki trete. Pami lòt aktivite ke lapolis reyalize anndan departeman an, genyen plent ke SDPJ resevwa ki o nonb de 216. Nan 216 sa yo, genyen 23 ladan l ki te nesesite genyen de zankèt ki mennen. Genyen pou dosye SDPJ trete se 14, am sezi se 1,

Lapolis reyalize 42 patwouy prevantiv epi genyen 5 aksidan moto ki resanse.
Pwoblèm inondasyon ki toujou pwodwi nan vil Kap-Ayisyen chak fwa lapli tonbe nan komin sa sou wout pou rezoud, solisyon parèt posib aprè otorite yo deside refè fonksyone yon gwo aparèy netwayaj ki ta pouri nan rivyè Okap depi 2021, Donald Germéus depi vil Kap-Ayisyen pou plis presizyon.
Nou anndan katye Blue Hills nan Vètyè nan rantre sid vil Kap-Ayisyen. Zòn sa trè inondab akoz anpil nan kay ki la yo konstwi nan wout rivyè Odikap Rivyè sa ak larivyè Ranni se 2 prensipal responsab inondasyon nan komin nan sitou lakoz li pa netwaye depi plizyè dizèn lane. Aprè inondasyon avril 2021 yo, ansyen prezidan Jovenel Moïse te mete a dispozisyon popilasyon an yon gwo aparèy anjen lou pou te netwaye rivyè a. Imedyatman chèf leta a asasine, tout teknisyen te vire do abandone gwo pèl mekanik la ki ka opere ni sou latè, ni nan dlo. Aprè 4 lane li fè ap pouri nan rivyè a, ministè agrikilti deside remete l an mach. Moun nan zòn nan kontan anpil. Sa li vin fè a pou nou byen kontan paske la glwa vin la. Pa gen moun ou wè ki gen kay la. Pa gen moun ki gen kay la. Sèl anndan yo rete. Depi gen dlo tout moun al dòmi deyò. Tout matla gate. Chak kon larivè ranni desann, chak kon larivyè odikap desann, se tout moun se pran ti pakèt a yo kite zòn. Gen pafwa se kannòt k ap mache nan tout zòn nan apa y pran moun pou sove lavi a moun.
La a, gwo materyèl la ap mache. Vandredi 9 me 2025 la nan mitan lajounen, Divès otorite pami yo minis agrikilti a te moute abò l, yo t al fè yon demonstrasyon pou montre sitwayen yo travay netwayaj rivyè Otukap la p ap yon blòf. Aprè l te retounen sot abò, agwonòm Joseph Vernet deklare ministè a ap fè tout sa ki depann de li pou travay yo byen dewoule. Gen yon bidjè opreyalab men lè w fè bidjè a sa vle di se yon previzyonèl. Sa vle di ke gen posibilite pou nou al chèche nan plizyè kote pou nou wè kòman nou kapab pote tout apò pou nou pote tout sipò nou. de fason aske travay la fèt konvenableman. Nou deja kòmanse la. Kanpe pou genyen se sof si aparèy la pran pàn mekanik. Swete tou, byen antandu, kominote a pran sa o serye pou ke lè aparèy la la pou kominote a voye je sou li pou ke yo pa detwi aparèy la. Dezyèm manm konsèy minisipal Okap la ki te monte egalman abò anjen lou a pandan kòmansman travay netwayaj rivyè Odikap la anonse gen kèk kay ki pral oblije kraze. Li di tou, dwe gen yon plan amenajman pou zòn sa ki konstwi de fason anachik. Patrick Almonor. Panse ke nou bezwen apeprè 3 mil galon gaz pou yon mwa. E se sa nou travay avèk ministè a. Mentnan rete pou nou mete 3 mil galon sa disponib pou ke yon mwa travay omwen kapab fèt. Mentnan yo gen yon travay pou yo fè sou bò Redford la. Answit gen ri 5 lan ki pa bon menm pou yo sipoze travay. Panse ke fò yo fon travay la ni an amon ni an aval. Panse ke si yo fè yon sèl bò, moun yo ka toujou inonde. Fò yo fon travay panse yo ka kanpe nan mitan dlo a pou la fè kuraj la. Sa vle di ke menm sa nou sot fè kounye a la kòm tès, se li menm nou pral fè ankò ri 5. Tout kote ki gen bezwen an tèm de priyorite, e answit pou nou rantre sa nan yon plan. Fò m di nou tou, zòn nan bezwen yon plan damenajman, paske se yon zòn ki devlope de manyè anachik. Li menm se yon espas kote se la ki toujou resevwa dlo a. Le fè ke tout dlo bay nan basen vèsan an, se la yo konn vini. Jodi a, yo gen kay, sa fè ke pa gen okenn fason pou ke depi larivyè a monte pou ke moun yo pa inonde. Dou imon yon travay damenajman pou ki fèt pou pwoteje moun yo ki deja la a, e an menm tan pèmèt ke kiraj la fèt. Yon kay pa ka bloke, pèmèt ke tout moun inonde. Mentnan, si sa mande ke gen de kay ki deplase, Nou blije kolabore avèk Ministè Agrikilti, TPDC, pou n deplase kay sa a paske de tout fason ap gen moun k ap deplase kanmenm. Pa rapò a anjen lou a ki retounen fonksyone e travay kiraj rivyè Odikap la ki sanse reprann, kazèk seksyon kominal Odikap la, Pierre Varis, te eksprime l konsa. A chak fwa m t ap gade materyèl la nan non seksyon kominal Odikap, dlo t ap koule nan zye m. Sa m ap tann, se yon pwojè yon mwa pou pwojè a kapab lanse. Mwen tout moun konnen m pa nan gouveneman sa a. Men sa ki bon an fòm di bon, fò tout pwojè Prezidan Jovenel te gen fò yo manyen yo. Nou gen 7 filomèn, fòk enèji a yo mete l o sèvis popilasyon an. Rivè Maryon, fò yo manyen yo, pwojè Obòy yo, wout Kafou Jòf. Avan otorite yo t al mete anjen lou a an mach nan zòn Blue Hills vandredi 9 me a, yon konferans pou laprès te bay nan lokal Direksyon depatmantal agrikilti a nan Vètyè. Sou tab la te gen Minis Joseph Vernet, Direktè Depatmantal la, dezyèm manm Konsèy Minisipal Okap la, Delege Nò a ak Prezidan Chanm Komès ak Endistri Depatman an. Depi Kap-Ayisyen, dezyèm vil peyi Dayiti, Donald Germéus, Radyo Referans 2000 FM.

Mèsi anpil Studio si w apèn branche ou rate premyè sòti jounal Men Koze a sou radyo Referans 2000 kite n raple w kèk enfòmasyon nou te rive pataje ak ou nan jounal sa Ayiti Jistis pou detounè komisè gouvènman pakè Pòtoprens la Maitre Frantz Monclè libere ansyen depite komin Kenskòf la Alfredo Junior Antoine dcpj te arete pou enplikasyon prezime l a gwoup gang k ap simen Dezagreman nan peyi Dayiti, Liberasyon sa fèt vandredi 9 me 2025 la. Mèt Izwi Tewofin li kalifye liberasyon ex palmantè komin Kenskòf la Alfredo Jinyò Antwàn kòm yon skandal piblik. Daprè Mètre Tewofin, liberasyon sa li pa kadre avèk lalwa. Epi nan Senmak, komisè gouvènman pakè Senmak la, Mètre Venson Francois, deklare prizonye ki twouve yo nan prizon sivil Senmak pa gen manje pou yo manje depi kèk tan. Negosyasyon komèsyal antre Lachin ak Etazini, Vis Prezidan chinwa a li fè konnen gen pwogrè sibstansyèl ki fèt nan kad negosyasyon ki angaje antre 2 peyi yo. Prezidan Ris la, Vladimir Putin, pwopoze dimanch 11 me 2025 la pou gen negosyasyon dirèk ki fèt antre peyi Ikrèn pou jwenn yon solisyon a gè ki opoze antre 2 peyi yo depi 2022. Vwala donk se sou dènyè enfòmasyon sa a nan beton bout a jounal la. Nou remèsye w pou ekout ak atansyon w. Moun ki t ap prezante w jounal sa a se te sèvitè w zanmi w Nickson Généus. Mèsi anpil a diferan kolaboratè ak korespondan n yo ki pèmèt nou rive prezante jounal sa a. N ap di w ret branche pou swit pwogramasyon.